Hello, byenvni sou Femme Élégante! Femme Élégante se yon ti ribrik kote nou bay konsèy kijan pou kapab elve tèt ou ansanm avèk distenksyon. Nan ti videyo jodi a mwen pote 6 konsèy oubyen 6 pwen oubyen 6 kle jan ke w vle rele yo a, mwen pote 6 konsèy pou ou si w se yon moun ki ta renmen viv ere, si w se yon moun ki vle être heureux, ebyen mwen pote 6 konsèy pou ou. Si w gen yon ti tan, rete pou w kapab enjoy ti videyo a ansanm avè. Hello mes chers amis jodi a nou retounen ankò ansanm avèk yon lòt ti video pou mwen di ou yon gran mèsi paske ou chwazi ou klike sou ti video sa e mwen espere ke ou enjoy li ou pa regrèt paske ou te chwazi ti video sa si wap gade m pou la premyè fwa mwen rele filo map envite w kounya la pou kapab abòne sou chanèl mwen an pou pa rate oken video nou pataje sou chanèl sa nou pataje video chak semèn ou kapab abòne oubyen Subscribe pou pa rate oken video nou pataje epi ou menm ki abitye gadem deja mwen diw yon gran mèsi pou sipòw mèsi paske ou pataje video yo mèsi paske wap sipòte chanèl la mèsi paske ou like video yo and welcome back. Janm te anonsel depi nan kòmansman ti video a mwen te di nou jodia mwen pote 6 pwen oubyen 6 kle si ou vle viv ere si ou se yon moun ki ta renmen être heureux m pa konnen kijan nap rele yo si se kle si se konsèy jan ke w vle rele yo a mwen pote 6 konsèy pou ou jodi a si ou vle être heureux m pap pale anpil map tou kòmanse ansanm avèk premye pwen an premye bagay pou fè si ou se yon moun ki vle être heureux Premye bagay pou fè se pran responsabilite w pou rann tèt ou ere, se pran responsabilite w pou fè bonè tèt ou. Pèsonn moun pap ka fè bonè w pou ou. Anpil fwa nap konte sou moun, nap konte sou zanmi, nap konte sou fanmiy, oubyen nap konte sou boyfriend, nap konte menm sou gouvèneman menm ki pou kreye dè bagay ki pou vin retire nou nan yon sitiyasyon pou yo kreye bagay pou yo fè bonè nou. Ebyen jodia mwen vin di w pa konte sou zanmi, pa konte sou pèsonn moun pou vin kreye bonè pou ou. Se ou menm ki pou pran desizyon w pou mete lajwa nan kè w. Se ou menm ki pou pran desizyon pou souri. Se ou menm ki pou pran desizyon pou fè bonè tèt ou. Pa konte sou pèsonn pou vin kreye bonè pou ou, pa fòse pèsonn pou vin rann ou ere, pran desizyon ou menm pou kapab rann tèt ou ere. Siw se yon moun ki vle être heureux dezyèm konsèy la se sispann chèche bonè nan byen materyèl, Spann chèche bonè nan bèl bagay nou panse ki ka rann nou ere. Bèl bagay pa ka rann ou ere. Alò yo ka rann ou ere pou yon ti tan, men se pa pou tout tan. Byen dè fwa nou konn panse, nou di, o, m pral achte tèl bagay, m pral fè efò, m ap travay di, m ekonomize, m save pou m ka achte yon bagay. O, lè m fin achte l, se pa dekontan m ap kontan, o, m ap ere kòmsi w ap santi w ozanj, w o lajwa. Finalman, ou reyalize rèv ou, ou achte bagay la. Epi lè w gade ou kontan pou de twa jou, epi aprè, kòmsi ou wè se kòmsi ryen netè, kòmsi ou pa ere vrèman. E gen moun tou, gen moun tou ki konn di w, o se pa, si w, si m pa ere, o se paske m pa posede tèl bagay. O si m pa ere, se paske m poko fè tèl bagay. Ebyen map diw jodia bèl bagay byen materyèl avwa ke yon moun genyen paka rann ou happy avwa ke ou posede paka baw bonè avwa ke ou posede paka mete lajwa nan kèw alò retire sa nan lide w si w panse ke lè w gen tèl bagay lè w posede tèl bagay wap happy retire sa nan lide w sa pap janm fèt

Wi m ka konprann sa nan tan sa nap viv la kounya la tout bagay nap fè mond lan tèlman ap rale nan yon vitès menm moun yo syantifik yo yo paka konprann bagay la tout sa nap fè se vit vit menm manje a nou bezwen fè kòmsi w gade kounya la w mete manje a nan maykorev la vit vit 5 minit li gentan bon eben se pa menm jan pou lavi m renmen m ansanm avèk ou nou sipoze pran pasyans nan tout sa nap fè il faut prendre le temps nécessaire pou réaliser certaines choses. Si ou gen yon ti pwojè wap travay sou li, si w vle être heureux tout bon vre, cultiver la patience, pran pasyans, gen yon tout sa ou vle reyalize gen yon long chemen pou pakouri, si w gen yon ti pwojè wap travay sou li, pran pasyans pou kapab reyalize rèv ou. Se pa jou ke ou plante grenn nan, se pa jou sa, menm jou a ou bezwen manje fwi a. I gen yon long chemen jan m. sot di w la, il faut prendre le temps nécessaire, il gen yon long chemin pou parcourir. Gen yon citation ki di, la patience est la clé du bien-être, la patience est la clé du bonheur. Alors, kelke swa sa w ap reyalize a, depi w gen pasyans, w ap ka trouve bonè. Depi w gen pasyans, w ap ka viv ere. Katriyèm pwen, si w vle viv ere, ou sipoze antre an kontak ansanm avèk tèt pa w. Ou sipoze antre nan fon kè w pou w kapab defini kisa ki bonè pou ou. Bonè a trè pèsonèl. Sa ki fè kè w kontan, sa ki fè bonè w, se pa li menm ki fè bonè m. Nou chak moun, nou chak nou defini, nou gen yon definisyon, nou gen yon jan ke nou wè bonè pou nou. So, se antre an kontak ansanm avèk tèt pa w, se antre an kontak ansanm avèk ou menm, antre nan fon ou menm, antre nan fon kè w pou kapab defini kisa ki vrè bonè pou ou. Bonè a ap vini se apati de sa wap nouri andedan w, apati de sa kap grandi andedan w, se apati de sa ke bonè a ap vini. Pa gade sou sa nou wè a leksteryè pou nou panse o sa nou wè a se bonè non. Anpil fwa nou konn wè on bann selebrite, gwo atis, kòmsi moun yo gen anpil lajan, yo gen anpil bèl bagay, ak zye nou, nou wè moun sa yo vrèman ere, yo gen anpil bonè, Ebyen dèfwa ou pa konn tande kijan moun sa yo ap tiye tèt a yo, yap swiside, ebyen nou pa konn kisa kap pase a lenteryè de yo. So ou ka wè deyò moun nan byen bèl, ou wèl gen anpil bonè, l gen anpil lajwa, epi anndan kèl li malere, andedan kèl li pa vrèman ere, li pa kontan, so ou ka pi byen, ou ka pi alèz ke moun sa. So se sa kap reflete andedan, sa kap pase andedanw lan, Se li menm ki vrè bonè pou ou. Se sa kap vi, sa wap viv anndan an, se li menm ki bonè pou ou. Senkyèm konsèy, siw vle viv ere, ou sipoze reflechi mwens. M pa di pa reflechi non, men m te sipoze di sispann reflechi. Paske gen de fwa nou chita, nou reflechi, nou reflechi kòmsi nou. paka dòmi, nou strese, kòmsi nap pase dè nwit blanch tèlman ke nap strese tèt nou pou dè sitiyasyon ke nou pa gen kontwòl de yo, pou dè pwoblèm ke nou menm nou paka fè anyen pou nou rezoud yo. Siw se yon moun ki vle viv ere ou sipoze let it go. Yon seri de sitiyasyon ki prezante devanw, se jis kitel ale, se jis kite flo a pase. Paske ou menm ou mèt tèt ou, ou nan pwoblèm nan, ou pa wè kijan pou soti tèt ou. Ou pa wè ki efò pou fè, ou pa wè pa ki mwayen pou pase. Kisa pou fè si w vle viv ere se rilaks, kite sitiyasyon an pase, kite flo a pase, jis chita, calm down, rilaks. Se pa paske w pa kè non, ou kè de pwoblèm nan men ou pa ka fè anyen ladan. Sitiyasyon prezante, tèt ou, ou menm ou ladan, ou pa ka fè anyen pou retire tèt ou. Se jis rilaks. Paske pwoblèm ou wè la jodi a, ou wè semèn sa, ou wè mwa sa, oubyen ou wè lòt ane, lòt ane, ou pap wè pwoblèm sa ankò. L ap pase. So, pa tiye tèt ou, jis chita rilaks. Si w vle viv ere, se rilaks. Pran yon ti tan. Bay tèt ou yon brek. Pran yon ti brek. Se pa yon ti brek non, bay tèt ou yon gwo brek. Jis rilaks, calm down, medite, poze, kite flo a pase. Paske sa w wè jodi a, ou pap wè l lòt semèn ankò. So si w vle viv ere, bay tèt ou yon ti break, rilaks, tout sa. Sizyèm pwen pou nou kapab fini ansanm avèk ti videyo a, se kiltive lagratitid. Byen dè fwa nou konpòte nou kòm dè zanfan gate, demandan toujou a lavi bokou plis tou lè jou. Kòmsi nou pa janm satisfè ansanm avèk sa nou genyen, nou chita n ap plenyen, nou fokis sou sa ke nou pa genyen. San nou pa menm pran yon ti tan pou nou kapab apresye sa nou genyen. Nou pa menm pran tan pou nou kapab rekonesan pou sa ke nou posede. Men chè zami, eske ou konnen ti sa ke ou genyen ke ou pa apresye, ou pa bay valè, ou vle gen plis la, ti sa ke ou genyen an, Gen yon moun sil te genyenl se li menm ki tap pli rich sou latè wi si gen moun si ti sa ou genyen an men bon menm sil te gen yon ti ka menm moun sa tap santil pli ere se moun ki tap pi alèz sou tè a so sa vle di mèchè zami kontante nou ansanm avèk sa nou genyen aprann apresye sa ke nou genyen Aprann apresye moun ki nan lavi nou, moun Bondye mete sou chemen nou. Grateful pou moun sa yo, apresye yo, kontante nou ansanm avèk sa ke nou genyen. Si ou gen yon ti kote wap viv, ou gen yon ti kay, menm si ou pa gen anpil espas, be grateful for it. Kòmsi apresye sa ke ou genyen an. Panse a lòt moun ki homeless yo, panse a moun kap dòmi nan lari ki pa gen kay ditou yo. Si ou gen yon ti machin, Enjoy ti machin nan lè wap kondwi ti machin nan. Ke m pa di ki ka fè w ere, ki ka fè kè w kontan, ou kapab di li anba nan pati comment lan. Bon se tout sa mwen te pote pou ou nan ti videyo jodi a. Mwen di w yon gran mèsi si w te fin gade tout ti videyo a. Ou deja konnen deja si w te renmen videyo a, pa bliye ban m love la. Abòne si w poko abòne, subscribe si w poko subscribe, se trè enpòtan. Pa ale pou pa fè sa gade anba video a wap wè yon ti kote ki make subscribe li ekri an wouj ou mèt peze li epi ou subscribe epi pa bliye pataje video a ansanm avèk yon zanmi oubyen yon fanmi ti video a kapab ede epi pa bliye bay ti video a yon ti like epi ou menm ki pat renmen video a map diw toujou rete gadem paske chak semèn map fè efò poum pote yon new video pou ou. Petèt lòt semèn mwen ka rive sou, kise? Ebyen bye for now, mèsi paske w t ap gade. Bye!